M pa t menm vle moun konnen kòman paran Da konn aji, paske m di Da gen yon lè l ap piblik moun yo sal Da. Moun yo gentan ap jwe manman Da kòm visye. M pa t janm vle sa parèt. M pa t janm vle. M vle nou toujou renmen Da. M pa t vle l parèt. M pa t vle sa parèt. Kisa antèt la ye menm?
Jèn fanm yo, kisa antèt la ye? Paran yo deziste, yo di yo pa t gen plent paske yo rann kont ke moun yo pa pa di sa, moun yo fè l met. yon pakèt bagay tandiske se pa sa men mwen menm mwen kont paran paske nou viv avè m menm si yon moun ta di w fè yon bagay ou pa t dwe fè l paske w gen konsyans ou pa t dwe fè l paske w viv avè l men èske sa pa fè w tounen yon lejand vivan tou pa rapò a sa w ap fè pou m ta yon lejand vivan se chak lè chak grenn nan nou mete men nan travay k ap fèt la paske yo pa vle n konn vodou yo pa vle n fè manje pou kont nou se sa atak yo ye chak òganizasyon gerye Nan chak ti gwoup manke w ye, chak youn nou fin sèvi pa jete yo, se sa m te konn ap di, m toujou di nou lè m ban nou konsèy la pran l, paske m konn a nenpòt ki moman yo ka retire m. Malerezman, yo dwe di m sa k pase a, yo dwe di m sa k pase a, paske mwen bezwen konn sa k pase a, yo dwe di m tout moun ki t ap konplote, paske barandal sa pa enterese m ankò, men ki moun ki t ap konplote.

Nesesè. Moun yo te vle otopsi a, kòm bagay la vin kite kat toya. Mwen te toujou di moun yo pa atake m dirèkteman paske mwen gen dè milye de moun k ap fè travay sa. E lè w a fè m atak sa e vodou ke w atake. E si kè m pa t klè, si m pè t pa klè ak konsyans mwen, anpil bitasyon, anpil moun ki nan vodou k ap gen tan li pou wè sa fèt mwen. Donk e ou p ap patisipe nan dènye kou omaj Ada? E ou p ap akonpanye fanmi an tou?

E lòt moun yo ki di ke yo pral, yap tann ou pou yo retounen lakay ou, kilè yap, wap asepte retoun, pou yo retounen avè w?
Mwen dwe dabò konn sa ki rive a. Yo dwe di sa k pase a dabò. Doktè a fèmen.
Tòy a pa fèmen toujou, paske nou pa senpleman gon gwoup moun sou tèren. Tòy a, mouvman ARL regwoupe Ayisyen senpleman. Nou pa gen etranje nan mitan nou. Yo souvan di n pa ka mete nou ansanm. Wi nou kapab. Nan transparans, nan konsyans nou kapab. M te toujou di yo nou kapab mete nou ansanm. M pa gen etranje. M pa bezwen òganizasyon. M pa bezwen gen òganizasyon tèt moun cheve siwo dèyè m ki pou ap fè moun yo douko, pou ap fè moun yo pa ayisyen, yo blije gen yon lòt jan pou yo parèt antanke moun, pou yo santi yo fyè. Èske Tòya ap nan dènye fineray Da? Mwen poko konnen.
Men èske w prè pou kontinye nan mouvman Tòya? Men s on batay gason. S on batay ke li ye. m pa gen le chwa. Men m panse se dènye fwa w t ap wè l nan antèman an. Èske daprè sa Da reprezante pou ou, repons pa ko konnen an valab?
Da reprezante plis ke sa. Paske mwen pou mwen m te ti aske pou yo di m sa k fèt la anvan Da ateri. Sa ki dwòl ak ou di pa nan antèman an? M vle konn sa k sa Da te genyen dabò.

M pa konn bat timoun, men nan moman, lè m rive nan yon nivo, oubyen fò m gen fwèt a branch nan men. E gen anpil moun, anpil moun konn sa, ke m pa dakò moun bat timoun. Menm paran konn vin bat m, m di non, e pa pitit pa m yo y ap di. M pa tolere sa. Men nan moman m vin rive, nan moman ki vin rive.

Paske timoun lakay mwen yo gen plis ke 3 zan. Moun kap di konsa e paske nap fè de seri bagay. Pa gen janm atak ki fèt. Yo konnen yo paka rive sou yo. Mwen menm fòs mwen se lanati m toujou ye. Em toujou di nou vodou se lanati. Chak pye bwa kem plante, m plante l ak tout pèn mwen. E tout moun kap pale m mal yo, tout moun ki jije m mal yo, map kontinye plante nan nou nou. Chak lè rasin nan pouse nap jwenn avèk mwen. Gen de ou k. Toya, toya, selon tawològ Kendy Duclaire, li di. Se ta yon moun ki fèk entegre nan gwoup Dòyè a ki ta ba Dawon pwazon mistik. Kisa w ka reponn nan sa? Chak moun ap bay dosye pa yo. Men la ankò, m panse tèz li a pa twò kenbe paske poukisa paran Da deve refize fè 21 mèch tandiske manman l se manbo, grann li se manbo, manman l sèvi, papa l sèvi? Èske se vre gen nouvo moun ki entegre nan ekip lan? Pa gen nouvo moun non. Pa gen nouvo moun. Menm si ou panse se ta jalouzi pase nègès da se ton ti moun ki te entèlijan. Non cheri, paran an te di m se jalouzi lòt paran an. M te di m sa w di a e vre? Chak paran konn paran an. Tout paran yo nan vodou. Menm si yo jalou yo pap atake pitit yo mistikman. Toya. Aprann konn listwa nou, aprann konn kilès nou. Toya, espri yo pat revele w ke Da pral viktim? Si espri yo pat revele m Da? Si w pat gentan wè sa? Non, m pat wè sa non. Sa k pase menm?

Konba se chak grenn nan nou. Mèsi pou sipò nou. Mèsi paske nou fon feso ansanm avèk mwen. Mèsi paske nou kòmanse konprann. M kite kòmanse fyè paske m wè gon jèn, gen anpil jèn k ap ekri. M kite Toya se gras a ou k fè m ka di m asime m antanke Vodou. Kontinye batay la. Asime w antanke Vodou. Toujou fè sa k byen. E depi w ap fè sa ki mal lanati ap pati kite w. Pi gwo fòs la se lanati. M konnen gen manbo k pale m mal. Se nòmal pou n pale m mal paske m ap retire manje nan bouch nou. Paske Vodou se lanati. Aprann moun nan konnen pwòp tèt li. Aprann moun yo medite. Vodou se yon espirityalite. Men eske se pa yo menm ki vin kore w la? Eske se pa ti gwo vodou ki vin kore w la? Atansyon, fò w konnen w ap viv nan yon sosyete. E sosyete a gen plizyè moun. Se pa nou k pa bon antanke vodou non. Se pa nou k pa bon. Se ki sosyete ke w genyen. E w deja gen yon sosyete ki krisyanize, ki kolonize pa, ki kolonize pa krisyanis. Ki fè sosyalizasyon w. E krisyanis ki sosyalize w, pa vre? Sa vle di egoyis la toujou la. Ou gen yon sosyete ki klopiklopan. Sa vle di moun nan ka ap tout matche ak li epi li fè l. M lè m di sa, tout vodou konn kiyès mwen ye. Mwen tou m se vodou. Men m pap di nan vodou a gen moun ki pa pale m mal. M konnen yo pale m mal. Men se nòmal pou yo pale m mal paske mwen m ap fè yon travay vodou, m ap fè yon travay lanati. M ap fè yon travay kilti, paske si zansèt mwen yo te bay san yo, yo te bay nanm yo pou n la, e ba ti tanm pa m nan m pa ka bay. Nou gon peyi, pa konnen se sèlman renmen manje, bwè oubyen al lekòl ou marye se fini. Non! Nou dwe batay paske tè sa gen san k koule pou li. Nou dwe batay pou l rete vivan. Antouka mèsi, mèsi anpil. M ap remèsye chak grenn moun, chak gwoupman. e m ankò pi fyè toujou paske m se vodou. M te toujou konnen chak moun gon bitasyon lakay yo, depi yon moun fè yon bagay ki mal li kapab gen posiblite pou l wè sa k fèt la. E se sa k fyète m jodi a. E se youn nan rezon oksidan pap janm dakò nou anbwase vodou. E nou menm nou dwe gen nanm pase yo. Nou dwe gen nanm pase yo. M vle chak moun konprann sa. E mèsi ou menm avèk liminasyon ou te kapab wè m. M konnen gen moun k ap rayi m. Se nòmal. Paske mwen menm jan m rantre a, m ta renmn toujou di moun yo pa gen vodou san lanati. E pa okipe pèsonn moun k ap di w timoun te twò piti pou l te chante. Se manti. Se yon diskou kretyen ke li ye. Yo pè paske yo pa t janm atann ta gen timoun ki kapab fyè pou y ap chante vodou. Yo kapab.
Eske sa k rive a lye a vodou?
Jiskaprezan se chache m ap chache gason. Se chache. Sèl bagay m konnen papa Ada deziste. Men menm si l deziste, yo dwe m esplikasyon. Paske Da se pitit mwen li ye. Da se ginen, Da se vodou. Mwen dwe konn sa k pase. Menm si aske se yo k esplike m, menm si nan ginen konn sa k pase, menm si aske yo esplike m sa k pase. Se Da pa yon ti jen. Da te gon batay ke l t ap mennen. Paran Da m panse kounya yo etone yo pa t konn kisa Da te reprezante. Men m te di yo konsa, Jan ke y ap minimize timoun, jan ke y ap minimize moun ki sot nan vodou, m ap moutre yo ke se pa vodou a ki poze yo. Okontrè, vodou son espirityalite. Men kòman ke yo kapab, menm si yo nan vodou a, pou yo monte. E se sa yo pè a la. Kote timoun ap kite konpa. Yon m gen de ki nan konpasyon, m gen Jenny Love ki kriye l kite konpasyon legliz batis ki nan treme pou l vin jwenn mwen. E menm lòske l nan konpasyon an tou ti moso lajan yo bay pou li a, se mwen k toujou peye rès la. Se mwen k toujou biye, se Toy Art, se Mouvman ARL. E moun k ap pote kole yo mèsi bokou. Li kite konpasyon bagay legliz la, li vin jwenn mwen. Se pa mwen k mande yo sa. E menm Gran Sè Da te nan konpasyon tou. M te di li ka toujou ede. E n pa p wè Gran Sè Da parèt toutan paske moun konpasyon yo te kòmanse ap pale mal. Yo pa t dakò pitit la te dwe, paske yo te menm rive nan yon nivo yo di l, se swa ke li fè yon chwa, oubyen si l avèk mwen fò l va demontre ke l avèk mwen. Sa m pa t dakò l. E m te fè yon live pou li, m ka al sou paj la. M te kòmanse vin trè di tou. M te di ebyen se swa l sa oubyen l pa sa. Menm si manman l te di 2 lajan pa twòp, m di se yon jèn fi m ap leve, yo dwe gen santiman, yo dwe gen pozisyon. Ou konprann? Sa vle di ou menm ki nan vo l. Pa janm bliye sa. Vodou se lanati. Depi lanati mwen menm mwen sa fèm mal poum jwenn yon antant ap fanmi da ak da ap fanmi da ki nan pwòp chanm kay mwen se lajistis male m pa konn al lajistis mwen fè dwa men m pa janm anvi al lajistis paske lwa yo pa marande efektifman ou pa tande sa yon komisè arete l di sa se sa ki ensilte m anndan se sa k plis ensilte m pou rete pou di m timoun 8 an. paka al chante chante abwe li paka se kwa sa tandiske lè yon bebe nou mennenl legliz san aryè panse poukisa se vodou nou paka fè m te konn parèt nan treme yon timoun annik dil gen lwa le fè ke yo dil gen lwa l kriye wi m di ayy mete fanm sou nou nou gen lwa se espirityalite nou liye nou dwe asime n konn gen lwa ou pa dyab m di ebyen tout ti dyab yo voye yo ban mwen ebyen kounya yo pè dyab yo sa yo genyen. Yo pèdi moun sa yo kounya poukisa poukisa mwen menm ki pa nan dat deziste yo dwe dim sak pase. Kounya kisa ki rivew kisa komisè a repwochew egzakteman nan odyans la? Li pa enkriminenm de anyen, sèl bagay li dim li te swete pitit la mouri lopital. Mwen dil konsa e konsa mpa gen dwa legal sou dat. E menm loske paran dat te dim pa mennenl lopital, mal nan famasi, ale an kachèt, mal dèyè mis, gen mis mal dèyè k pa gin bagay, mal menm sim paka deplase avèl m voye moun al konsiltel. Temis m di men kòman banm sewòm banm de serye bagay men yo pap di nou sa m pa konn pou ki rezon. Toya nan sot ou nan pake a ou di wap resevwa anpil menas menas sa yo nan ki kan yap soti? Avan menm avan lanmò. Ok nan ki kan menas sa yo ap soti? Non bon se ideyoloji krisyanis lan kap bagay paske yon moun ki wèm otomatikman wèm ou pa konnenm ou dim dyab m nap gade pi pi gwo menas kem resevwa se nan sektè kretyen se moun ki kretyen e nou ka wè live mwen yo m envite nou al tandel m pat konn rakonte nou ti ti detay Mik web sak rive da la.